Bonjour bonsoir tout moun bonjour bonsoir oditè nou yo panelis nou yo bonjour et bonsoir bonjour bonsoir panelis ki deyò yo nou sou MH nou nan ribrik nou an èske ou te konnen nou tout abò tab la jan n konnen an nou tout abò tab la se yon ribrik ki sòti nan la bible Nou pran 2 mo nou jwenn ki fè anpil aktyalite, men petèt nou pa te byen enbi de yo, epi nou mete yo sou tab la nan emisyon sa a, bò tab lan, epi nou chèche mwayen konnen yo ansanm avè w. Konsa, sa w te konnen deja a, ou vin konnen plis, yon fason, lè w retounen nan Bib la ankò, ou ka plase mo sa yo nan plas yo E lekti biblik ou pral fè a, l ap vin pli fasil pou ou. Jodi a, sijè nou gen, nou pral pale de li, nou pral pale de obeyisans avèk obedyans. Se de mo ki sanble, de mo ki aplike, men nou pral gade èske de mo sa yo, yo aplike Prèske menm kote, ou di mwens nou pral gade sa. E egzijans nou fè ansanm avè ou, nou mande ou konsi, nou di ou, èske de mo sa yo, yo genyen yon diferans ladan yo? E tout kote Jezi, Jezi pase, li toujou ap pale de obeyisans li anvè Papa li, obeyisans moun dwe genyen anvè moun. Men, se pa fasil nou tande obedyans lan, li. pa di l nou vle konnen rezon an ki fè li plis anplwaye obeyisans lan ke obedyans lan, si pafwa yo ta menm mo. Èske obeyi, èske obeyi Bondye avèk obeyi yon otorite plase se menm bagay lan li ye? Nou ta konnen èske se menm bagay. Kijan w ka obeyi Bondye pa egzanp? Obeyi Bondye se yon kòmandman, Se yon kòmandman nan kòmandman Bondye yo. Men, n ap mande w, ki sa nou jwenn kòm benefis lè nou obeyi Bondye? Ki benefis nou jwenn ladan l, piske se yon kòmandman? E mentenan, finalman, nou mande w, èske dezobeyi Bondye Etandone obeyi se yon kòmandman, dezobeyi Bondye èske se yon peche? Oudimwens, Bondye sèlman pa renmen lè w fè sa. Se emisyon sa nou genyen, nou genyen vèsè k sipòte li, nou gen Jan 14 vèsè 15, Detewonòm 30 vèsè 20, nou gen Ak 13 vèsè premye a 14, nou gen Pwovèb 14 vèsè 20 a 30. Nou di bonsoir e nou sou OAMH nan Ribrik lan Èske w te konnen konesans sou Labib nou bib? Bonswa a frè Luben Gelor, a defo de frè Alex ki pa la, ki pral kòmanse emisyon an pou nou avèk yon priyè. Bonswa.
Bonswa Kofi Wilbert. Senyè Etènèl, nou remèsye ou pou paske ou toujou la. Ou te ale ou te pwomèt wap avèk nou tou lè jiska la fen di mond ou toujou la e si ou pat la nou pa tap ka reyalize emisyon nou reyalize deja yo e ni tou nou pa tap ka reyalize sa jodi a yo enben nou ankò envite ou enben vin ede nou ban nou konpreyansyon sou ekriti yo pou nou kapab nou menm tou ede lòt moun yo konprann pou yo kapab gen yon meyè mach nan vi sa a nou ta priye ainsi au nom de Jésus Christ amen. Amen merci bien frère Lubin Djelor nou komanse bel e bien avek emisyon nou ki se ki gen pou sujet obeissance avek obedience e nap Pral kòmanse avèk frè li ben avèk sa nap mande li eske 2 mo sa yo obeyisans avèk obedyans yo gon diferans ladan nou di nou.
Bon e nou salye w ankò nou salye panelis yo e sak pa ka prezan yo e ke nou salye oditè yo e sak deja ap tande sak pral tande nou salye tout obeyisans obedyans e. Bon, se se de mo ki ta sanse menm bagay, men gen youn yo pa itilize l kouraman. Rezon? Ou pa tande obedyans lan nan bouch moun tout tan.
E se pa yon bagay tou ou tande moun itilize fasil. Men kesyon obeyisans lan,

Yo itilize li, bon, moun ki itilize l yo, ki sa? Pa egzanp, li gen yon definisyon, l di, se òd oubyen pèmisyon pa ekri k'un siperyè donn a un religieux ou a une religieuse pou ale an kèlke andwa ou pou w pase de. Donk, obejans la s'on lòt fòm d'obeyisans, men ke w itilize ant relijye ak relijye, e donk se sa òdinèman m genyen de kestyon obejans lan an atandan. Men, Obedyans lan se toujou yon obeyisans, men yo itilize l pou moun an ka de bagay relijyon k ap regle. Wè ke se yon òd, yon pèmisyon ekri ke yon siperyè bay yon relijye oubyen yon relijyez pou fè l pase de yon kote a yon lòt. Se yon sòt dobeyisans ke li. Ok. Men mentenan, lè nou gade obeyisans lan, nou itilize li, e nou wè Jezi Kris bèlebyen itilize obeyisans lan a Papa li, sitou nan travay li gen pou l fè, e li itilize li. Men mentenan, nou genyen yon lòt obeyisans, paske menm Labib di nou sa, li di nou nou oblije obeyi a otorite ki an plas. Mentnan, m mande w, èske se menm obeyisans lan? Ki jan w konprann lè w obeyi Bondye avèk lè w ap obeyi avèk yon leta, pa egzanp? E, èske se menm bagay?
Bon, e, ann, pa egzanp, obeyisans lan, enben, tout moun kapab itilize l nan kèlkeswa domèn yo ye, swa domèn relijye, oubyen domèn syantifik tou sa men ekoute men nou antanke kretyen fòk nou obeyi ak yon sèl bagay se ak la pawòl de Dye pase otomatikman ou kite mond global la le kosmòs ou rantre enben dan le sèvis de Dye wap sèvi Bondye kounya ou gen yon sèl moun ke w dwe obeyisans Se Bondye e se ak lavawon. Mentnan, ee, se Bib la k di ke nou dwe obeyi avèk otorite etabli yo. Se kisa l ye? Piske, enben, li, li, Bib la di ke tout otorite yo etabli pa Dye, paske kilès, Li menm, ki mete òd de dirije se Dye li mete moun sou latè li di enben yon òd yerachik pou nou avanse pou nou obeyi se Dye k fèl men kounya kòm kretyen lèl di fòn obeyi avèk lè zotorite etabli se kisa k pase Kofi Wilbert men lòske wap kondwi yon machin otorite etatik yo pou evite le risque d'accident, yo di w pa kouri eben 40 kilomèt è nan lye sa a. Epi yo mete si w fè l, men sa y ap w ap genyen kòm amande, men sa w ap sibi kòm sanksyon. Dans ce cas.
Lè yo fè l, wi, yo fè w peye amande. Men eske se pa ou menm ke yo vle pwoteje?
Ebyen, Bondye vle pwoteje w nan sans sa a, li mete otorite yo pou redui w nan ou menm ki ta kapab detui tèt ou pou kò w. Men, kounye a la, lè w obeyi avèk bagay sa a ke otorite yo mete ki ap pou lebyen w ankò, Ou wè ke ou byen fè lè w obeyi la. Men tande, lè l di fò w obeyi ak Leta, si Leta ta vini l di Kofi Wilbè ou pa dwe sèvi Bondye, èske w ap obeyi? Bon,
mwen menm, pou m senplifye kesyon, pou m rann li a la plis senp ekspresyon, mwen te ka di,

Se diferans m ka fè nan obeyisans yo. Obeyisans yo, lè w obeyi Bondye, se de kè, damou, son bagay espirityèl. Se tou sa.
Mwen wè sa ou di a, men pa bliye ke Dye li ba ou yon lwa pou w obeyi. Wi, wi, wi, jisteman.
Mè zalò, mè zalò, ekoute byen, leta li menm. Obeyi avèk la pawòl de Dye, se vre, se de kè, men Vin gade pou wè, il ya pa de lwa san sanksyon. Siw pa obeyi a Dye, ke se dekrè ke janl ye a, wap sibi. Paske nan jaden Eden nan, nou sonje ke te gen dezobeyisans. Enben, piske gen dezobeyisans, pral gon sanksyon. Enben, piske ou konnen ke dezobeyi Bondye ka amne yon santans, yon sanksyon, sa ou fè? Enben, ou obeyi paske pa gen lwa san sanksyon. Kit se obeyisans a Dye, Paske kisa? Nou obeyi a Dye, nou gon lanfè nap evite. Nèspa? Nou gon lanfè nap evite, e nou genyen nap prepare nou pou la felisite etènèl. Ok.
Donk, ou gen yon enterè pou obeyi a Dye, paske si w pa obeyi, si w pa obeyi men sa kap rive w. Alright.
M pa konn si w la non. Ok mwen la mwen la ansanm avè w an an an kontinye avèk frè Jérôme an atandan n ap retounen sou ou frè Jérôme an n pale sou emisyon an kote n ap pale de obedyans avèk obeyisans epi nou pral gade lòt sijè an avan. Mè wi bon se vre obedyans an. pa yon mo ki popilè menm jan avèk obeyisans. Men obeyisans lan li refere li refere a yon ak de pou konfòme w a règ, a lwa, a lòd tout otorite. Menm jan frè Liben sot esplike l la.
Men obedyans lan E sa ok li refere. Se 2 mo ki sibtil wi youn ka itilize nan plas lòt wi. Ok. Wi m wè sa, se sa k fè, se sa k fè m mande diferans ki gen ladan yo paske m wè gen youn ki pi popilè. Yeah, li deziyen yon soumisyon, yon alejans avèk yon otorite ou doktrin oubyen ideyoloji. So li mande, obedyans lan mande yon fidelite total a yon gwoup, a yon pèsòn. Men nou genyen pou nou byen sezi sa paske yo mande si se yon peche, paske tout bagay ke si nou ale, si nou gade sa nan 1 Samuel, E nan 1 Samuel 13 si m pa twonpe mwen. Bon, te m di li, te m di istwa de Saül avèk Samuel. Se Saül pral nan yon gè, enpi Letènèl di konsa ke pinga l pran anyen, li devwe tout bagay pa entèdi. Se pou yo, se pou yo tchwe tout moun, tout bèt, bwile kay yo. Epi koulye a la, Saül, li menm, li pran, li pran gwo, li tiye ti bèt mèg yo, epi li, li, li kenbe, 1 Samuel 15, si m pa twonpe m, li tiye tout, li tiye ti bèt fèb yo, epi l konsève. E lòt yo? Epi lè Dye voye Samuèl al kote Saül, li rakonte l' sa Saül fè a. Epi l'al kot Saül, Saül di, Bon, m' fè sa Letènèl di yo, m' fè sa Letènèl di yo. Epi kounye a la. Samuel di, Men, ki sa m ap tande? Ki bwi bèlman sa yo m ap tande a? Li di, Wi, pèp la epanye, bèt gra yo, eseytera, pou nou kapab fè sakrifis, se sa k fè li vini la. Epi, nan vèsè 22 a, li di l konsa ke, Ou pa konnen ke obeyisans pi gran ke sakrifis? So, sa fè nou ka konprann ke Poutèt sa Sayil fè a, Dye rejte Sayil, li pa vle Sayil ankò kòm wa sou chèf li, sou pèp la. Bon, se sa pou m di nou konsa ke jodi a, tan pou nou ap fè gwo sèvis, gwo bagay, pito nou gade kisa Dye egzije anpi pou nou fè l. Efetivman si nou dezobeyi nap nap nap peye pou sa. Pou obedyans lan m ka gade pou n wè nan Matye 6, 24 kote Letènèl di nul pèsonn moun pa ka sèvi 2 mèt a la fwa so li egzije on soumisyon total. Mwen menm map di nou ke Dye vle ke sal di yo nou akonpli yo a la lèt janl mande l la. Li mande pou nou soumèt totalman avèk li. So, ou te mande pou a leta, leta avèk leta avèk otorite yo. Obeyi otorite yo avèk obeyi Dye, monchè, se de bagay totalman diferan. Diferan.
Map tande.
Yes. Paske se devan, se devan Dye sèlman pou mete jenou, pou flechi jenou. Se devan Dye sèlman pou flechi jenou. Apre sa, lòt yo, pa bliye sa l di, sa lòt, sa lalwa di

Men mentenan, epi ou ap kontinye ap mache nan lari a, men ou ap mache nan lari a se pa menm jan avèk Jewòm, Jewòm gen pwisans Bondye sou li, men ou menm ou ap mache nan lari a, nenpòt bagay ka rive ou. E se la m panse Bondye pa ansanm avè w. Men mentenan, m panse ke, ya, men mentenan m panse ke li pa yon, m panse ke li pa en òd menm jan avèk Leta a. Se sa m panse. Jewòm wap kontinye oubyen w ap pran mosyon an? Ok. M ap retounen apre mosyon an. Ok. Wè,
mosyon an se ke li, pou kesyon obeyisans a Dye a, li mete lib abit. Vwala.
Li mete lib abit pou ke yon moun chwazi sò vle. E gen yon vèsè ki di, Dye, Dye ap pale avèk yo, pèp la, di ke, M mete devan nou lavi e lamò. M mete devan nou lebyen e lemal. Epi pi ba l di yo ke, Chwazi lavi. Ou wè? Li fin di sa, apre sa l bay yon konsèy, li di, Chwazi lavi. Ou wè? Paske lè w chwazi lavi, l ap gen yon rekonpans dèyè. Men, Dye pa kontrenn ou. Alò e sa w te vle fè sòti a, Frè Wilbè? Dye pa kontrenn ou pou w obeyi l. Vwala.
Vwala.
Sa k volonte w. Ya. Ou wè? M te di w sa, mwen di w se yon bagay volontè li ye. Ya, sa k volonte w pou w obeyi l, men de tout fason depi w rantre nan obeyisans lan, kounye a w oblije ap egzekite lòd ke obeyisans lan mande a. Ou wè?
Men, li pa, ki diferan avèk obeyisans e lòt bagay yo pase la ou gon kontrent se pa volontèman pase ou pa ka di volontèman ou pap obeyi oubyen volontèman wap obeyi avèk ba yo mete kot la non men Dye li menm li kite tout moun si li pat kite tout moun ak volonte yo ebyen li tap an ou pa gon moun ki tap ka mache sou tè a sanl pap obeyi Bondye wèl kounya ou menm ki volontèman rantre dan lobeyisans a Dye, pou yo vin gen yon redelans anvè lè lwa de Dye, pou obeyi yo, paske se ou k deside antre. Si w pa vle tou, ou ka rete. M pra, Frè Lubin, m ap ba w yon egzanp, pa egzanp, e, Bondye, nan yon revelasyon, li ba ou yon travay pou w al fè kay yon moun, pa egzanp, pou w nan al priye avè l. Men mentenan, Ou jwenn mwayen gon difikilte ou paka sòti jou a. Bondye wè difikilte a. Li deja konnen ou paka ale. Petèt moun nan li menm li gen dwa di a misye pat vle ale li pa bagay. Men metenan l konnen ou paka ale. Men si w gon randevou nan tribinal Epi ou gen yon pwoblèm ki rive, selon pwoblèm nan, yo deja pini w paske ou pa vini. Si w pa gen tan fè yon bagay konsa pou ou gen tan di yo ou anpeche pou ba yo prèv pou fè tout yon seri de bagay, epi ou gen yon pwoblèm. Sa vle di ke se la m wè gen anpil diferans ant obeyi Bondye, avèk obeyi moun, avèk obeyi lèzòm nan otorite yo, paske le pli souvan ou kapab pa disponib fizikman pou w ale nan yon bagay lèzòm ap fè, ou oblije ale poutèt otorite y ap enpoze sou ou an, men pou Bondye, li wè w pa kapab, ou pa ale, sa pa nui. Ok.
Ok.
Bondye te ka fè Bondye te ka fè menm jan ak lòm nan tou, men se paske Bondye gentan wè ki rezon k fè w an peche a. Se sa k fè lè w pale avè l, li tande, men lòm nan kote l ye a, l pa fè w konfyans, li konnen etrik w ap fè, l konnen manti w ap ba li, se sa k fè l deside enpoze w sanksyon an, paske l pa, li konprann se etrik w ap fè. Men Dye li menm, li wè ke rezon k fè w pa vini an, sa w prezante ba li a se sa ezak e li pi amwendri avè w. Ya vwala, vwala.
Ok, ok, brother, gade, so sa nou avanse la yo, m gen egzanp pou tout. M gen egzanp pou tout, pou tou lè de. Gade, menm jan ke Ou devan Dye ou sou chwa de lib abit la.
Menm jan lwa lòm bay la tou, ou gen chwa de lib abit, ou gen chwa pou ou gen chwa pou vagabon. Pake pou vagabon son chwa. Pou son nonm k'ap obeyi Bondye son chwa. Men sa k' genyen ant mwen ant Dye avèk lwa ke nou lòm yo, Dye Li menm, li fè chwa pa l la an fonksyon de sa w pral fè a paske l konnen l davans. Ou pa wè l di, M rayi Ezayi, Ezaou, anpi m renmen Jakòb.
Youn gen dwa de nès la, l ap meprize l. Lòt la, li menm, li pa gen dwa de nès la, l ap travay pou li. Enpi koulye a la a, Dye te deja konnen ke misye ap renmen dwa de nès la, anpi li ba li l. Pou pou Bondye, m ap di w yon bagay, lè si n ap vle pran egzanp, nan 2 Wa chapitre 5 si m pa twonpe m, m di li petèt ke 2 Wa 13 oubyen gon yon Wa, gon yon Wa, gon yon pwofèt ki nan zòn nan Dye voye l al nan tanp lan pou l ale bay yon pwofesi. Api lè l di l, li di l konsa ke lè w prale, pase nan yon chemen, lè w ap tounen pase nan yon lòt chemen. Api l di l konsa ke pa manje nan men pèsonn moun, pa antre nan kay pèsonn moun, pa dòmi lakay pèsonn moun. Epi koulye a la misye ale. Misye bay pwofesi a, epi apre sa l tounen.
Pitit gon vye pwofèt ki te nan zòn nan. Vye pwofèt la pi pa t al nan tanp lan jou a. Epi pitit li vin rapòte l gon pwofèt ki vini men sa l di, men sa l di, men mirak li fè.
Anpi l di al chache l mennen ban mwen. Epi koulye a la, vye pwofèt la di se le bourik mwen mwen m pral, se le milèt mwen mwen m pral chè, m pral, m pral rankontre men kote l pase l, yo di men kote l pase l. L ale kote l, li di l konsa ke Bondye pale avè li. Bondye dil konsa ou ka manje lakay mwen ou ka ou ka bwè li koutel vre li manje li bwè lèl fini Bondye antre nan menm pwofèt sa poul poul di misye li dezobeyil epi koulye a misye pran wout la gon lyon sòti piske se pwofèt liye bon. Bagay li tuye misye. Misye menm ale li pran vye profèt la li anterel epi li di lèl mouri pou yo metel nan plas vye profèt la. Poum ka di w konsa ke byen eme. E lòt egzanp map ba ou a te gen yon frè bò isit ki te gen pou lal nan kot. Francis Jean rapid frè Jerome.
Pou lal nan depòtasyon. Epi kounye an la li jou kot la li pa ale. Men lèl pa ale koulye a la se li pat konnen yo di konsa bon ok al fè malèt ou al fè malèt ou pou yo mennen w nan avyon pou ale li di non se te anpeche li te anpeche mande sal gen m te gen pitit mwen ki tap fè operasyon chans pou m se jou a pitit tap fè operasyon vrèman li di anben ok si doktè a ka rele nou pou bay yon papye anpil bagay so menm jan an.

Li sa w pral fè a, li trase, li ekri pou ou. Wi, ok.
M dakò sa. M dakò ak sa. Bon, an nou, an nou fèmen emisyon avèk Pastè Christophe. Pastè Christophe, ou wè se obeyisans avèk obedyans. Metenan nou gen anpil vèsè ki sipòte e ribrik lan. Nap mande w mo final ou ladann.
Mwen salye w animatè e mwen salye lòt frè mwen yo ki sou panèl la. Mwen salye oditè oditris yo ki ap pral tande nou e ni sa k ap tande nou. De mo sa yo se de mo e kòm ou di nan kòmansman gen yonn nan yo ou tande tout tan men gen yon lòt ou pa janm tande. Men, obeyisans, se, m ap di l dan le sans kouran, obeyisans se yon aksyon endividyèl oubyen yon abitid pou soumèt a dè zòd. Men sou le plan espirityèl, sou le plan espirityèl, obeyisans sitou pou lè kwayan, On kwayan dwe obeyi a la lèt tou lè zòdonans e lè kòmandman de Dye. Ou dwe obeyi a la pawòl de Dye. Ou dwe obeyi a tout sa Bondye mete pou fè dan le bon sans e sa l di w pa fè dan le move sans ou pa dwe fè yo. Sa son sòt dobeyisans li ye.
Paske.
A la minit ke ou menm se yon kretyen ou ye, Bondye chwazi ou, w'ap sèvi li, ou pa gen pou w' di konsa ou gon volonte pou w' di a bon m' vle obeyi m', si m' vle obeyi non non. Moun ki gen chwa. Nan obeyisans, chwa pou yo obeyi, pou yo obeyi, se moun ki poko konn la pawòl de Dye. Depi ou nan la pawòl de Dye, ou dwe ou dwe gen yon obeyisans absoli a la pawòl de Dye e o kòmandman de Dye. Trè byen, trè byen.
Men pou pou lobedyans, lobedyans li menm li enplike yon yon yon apatenans. oubyen yon alejans a yon a yon antite ki pli laj. Pa egzanp, son yon seri de moun ki gen yon seri de adezyon a a yon otorite oubyen oubyen yon a yon pwisans a yon pwisans espirityèl oubyen yon pisans politik pa egzanp nou la yo mete nou gen prezidan an nou rete nan nouyòk nou gen gouvènè nou gen majistra nou gen polisye yo mete pou ki la ki rele yo yo gen pou ekzekite sa ki rele mentyen de lòd Te gen yon frè ki te pran yon egzanp ki bon. Pa egzanp, yo di konsa, ou pa gen dwa boule limyè wouj. Si w boule limyè wouj, se yon enfraksyon l ye, yo penalize w. Sa se yon premye. Dezyèmman, gen yon seri de moun Bondye mete, se li ki chwazi yo, paske l di w Li menm se li ki etabli tout otorite. E si w ap gade otorite yo, si se pa t yo menm ki te la, a t ap gen anpil pwoblèm nan mond lan. Anpil krim t ap fèt. Men tou, gon seri de lwa yo pran. Son seri lwa yo fòse w, ou pa ka di non m pap menm jan Bondye menm mete Louka si w vle ou menm Exactement, ou ka di a bon m pap obeyi m pap obeyi a lwa sa pa gen anyen k ap rive w men lè se leta ki mete lwa sa si yo enpoze yo enpoze w lwa a ou pa ka di ou pap obeyi l. Vwala. Ou pa ka di ou pa pou obeyi l. Vwala. E si ou pa obeyi l, y ap ba ou sanksyon. Yeah, yeah. E gen de lwa ou dezobeyi ki menm mennen ou nan prizon menm. Yo fè ou peye pou aprann. Mentenan, mentenan, pastè Christophe, dezobeyi Bondye, li gen santans, li gen sanksyon pa l tou. Mèzalò, se pa menm bagay avèk sa mond lan ap fè an. Se sa k fè. ou ki ka fè w fè diferans lan, paske ou dezobeyi Bondye, ou kapab ale ou di l padon paske ou dezobeyi li, men kote ou dezobeyi lalwa e otorite yo, ou sanksyone e se si ou pa gen anyen ka sove w ladan l. Sa pral depan de jijman yo pase a.
Lalwa, lalwa mond la li pi rijid ke lalwa spirityèl yo. Ya, vwala. Se Bondye baw yon chans, a chak fwa ou tonbe, ou ka releve. Se la vèsyon an te di ke. Ya, egzakteman.
Ou ka al di Bondye, m mande w padon paske m fè yon bagay ke w gen konsyans ou fè w konnen sa w fè a li pa bon. Men, nan otorite mondyal yo. Menm lè konsyans ou ta di w sa w fè an pa bon yo pap tande w. Non, non. Se sanksyon y ap ba w kareman. Sanksyon an tou plake pou ou la. Ok. Donk se 2 bagay, se 2 ba, 2 mo ki diferan. Yo gen anpil diferans. Ok.
Mèsi, mèsi byen frè nou Pastè Christophe. Mentenan se la nou rete avèk ribrik lan. Nou t ap pale de obeyisans avèk obedyans. Mentenan nou panse ke nou pran fen la a. E menm jan e pastè nou e frè nou Lubin te mande Bondye pou emisyon an te kòmanse byen an, li kòmanse byen e l fini byen, nou panse ke frè Lubin fò di Bondye mèsi pou nou paske emisyon an li fini byen.
Mèsi Bondye, mèsi Bondye, mèsi Bondye pou tout sa w fè. Pale pawòl ou, nou pa tap janm gen volonte pou n e sa n wout pou nou pran pou n pale pawòl ou. Se ou k enspire nan nou pou n fè bon bagay sa a. Ebyen, piske se ou k enspire nan nou, ou pap janm kite nou pou kò nou, Senyè. Mèsi, paske ou t avèk bouch frè Jewòm, bouch frè Sègo, bouch frè Wilbè, e bouch pa mwen, Senyè, pou n te kapab di dè choz ki ka pote eklèsisman e fòs a moun ki pral tande yo. Merci paske wap fòtifye nou pou yon lòt emisyon ankò. Nou pou yo konsa nan non Jezi Kris. Amen. Amen. Nou di merci a tout panelis nou yo ki tap fè emisyon ansanm avè nou. Nou di merci a oditè ki tap tande nou. Kanta sak pral tande nou an, pa bliye nou tap pale de obedyans avèk obeyisans. Mentenan nap tann feedback ou. Si Bondye kontan nap wè semèn pwochèn depil ban renouvle kontra pou nou nap wè pou yon lòt emisyon de se jan babay tout moun.